Hello hello guys, sa kap fèt, welcome back to my channel euh, Merci ak tout moun ki abone ak chanel mwen an E sou fèk tombe sou li, please abone Klike sou ti plos notifikasyon an, mete la E sou tout, lèm poste yon video, se premye moun kap wèl E merci di fèt ki ou te like, e share, e nan komante E video ki m poste deja yo Mwen pral montre nou kòman ke byen rapid e byen fasil pou nou kapab tranpe yon vyann kochon pou nou fè griyo avèl. Gen moun nan lè lap tranpe vyann kochon pou l fè griyo a li fèl menm jan si l ta pral fè yon sòs a avèk vyann nan kochon an oubyen yon ragou. E lè ke ou pral fè griyo avèl premye bagay ke ou fè ou lave vyann nan avèk zoranj si epi vinèg sitwon. Si w pa gen si w pa genyen zoren su an se pa yon pwoblèm ou ka lave l avèk vinèg epi e sitwon dlo sitwon oubyen si w genyen sitwon konsa mwen menm mwen gentan lave vyann mwen an deja avèk zoranj su sèl vinèg epi dlo sitwon ou wè vyann mwen byen klin li byen bèl pa pile epis pou nou mete sou vyann nou oubyen pa blende epis pou nou mete E nan vyann an kochon an lè ke nou pral fri si se sòs oubyen ragou nou pral fè avèl oubyen legim nou ka blende oubyen pile epis men depi se griyo nou pral fè avèl m pral montre nou kòman pou nou tranpe vyann nan kisa ke map nap bezwen pou nou kapab mete e ladann e nap bezwen sitwon paske m pral pouje sitwon ladann kon garlic garlic la m pa pilel mwen koupel epi nap bezwen ten pèsli. pwaro epi yon ti kib magi san ke pou nou pa bliye yon ti piman pike e lè vyann sa fin bouyi lèm fin fril map montre nou ankò kòman pou nou kapab prepare yon bon ti asizonman byen pike pou nou mete sou li e se koupe dwèt ok mwen mete lay la ok aprè sa mete pwaro a. Sa se te an. Moun pa konn ap mete vyann kochon bouyi pou lal fè griyo san ke li pa mete e pèsi, e ten, e ke fòk ou mete sou pa metel griyo a pap gen yon bon gou. Paske lò pile epis ou byen ou blende epis la, sa se lay la, garlic, ou metel e kòm si tankou se sòs ke ou pral fè avè lè griyo sa, lè vyann sa fin fri pou lè griyo a sou tab la li pap vrèman enteresan E men lè ke ou tranpel konsa lap vrèman bon ou mete yon ti kib magi ladann pou kapab gou epi ou mete piman pike m prije sitron an m te lavel avèk sitron zoransi deja kòm mwen te dil lèm te fèk kòmanse videyo a men fòk ou metel bouyi avèk yon ti sitron ladann mèsi ak tout moun ki abòne ak chanèl la deja. E ankouraje fanmi w avek zanmi w pou abone avek chanel lan paske gen anpil bagay ki enteresan ke mwen menm mwen poste sou chanel la ka pa itil nou, itil zanmi nou epi fanmi nou. Se sa selman nou te gen pou nou te fè avek vyann nan. Nou pa bezwen ou ka fè sa. Tout sa ke epis nou sot di yo ou mete l ladan byen rapid. Ou kapab mete l bouyi epi lè l fin bouyi wap wè koman dlo ap gen bon gou akoz de. tè a e pè siliyan ki te ladann lan garlic lan e lap fè la li genyen bon gou epi aprè sa lèm fin fril map montre nou kòman griyo a sòti. Wouhou vyann kochonm fin bouyi men li la si ou vle ou ka manjel konsa avèk yon bon ti rannann fri lap bon tou e kounya li pare la poul kapab poum kapab fri li lèl fin fri se lè sa lap griye li poko griye non kounya. Men se menm kochon bouyi li ye lèl fin fri lap echen griyo e si ke yon moun ap fè yon fèt li bezwen yon plato griyo ou byen yon plato chicken fri ou byen li bezwen yon plato fried turkey e alò ke mwen menm la fèm konnen epi la fèm fè ti kòb la map reparel pou li ok mes amour lèl fin fri epi map montre nou kòman griyo a soti. Wa gou paw. Sa se e vyan kochon an map fri la. E la m kapab di kounya la se yon griyo paske li fri. E otomatikman mwen fini nèt epi lèl nan plato a pou pou kliyan vin chechel map montre nou koman ke mwen e te finalizel. Ok mes amour. Griyo a pare mes amours kounya m pral montre nou kòman pou nou prepare ti sòs lan pou nou mete sou li si w vle manje l dry konsa ok pa gen oken pwoblèm men mwen menm mwen pa renmen l konsa e moun ki òdè griyo a pa renmen l konsa non pli. Euh sa se sòs ke kite bouyi an vyann kochon nou wè kòmanl bèl tandi kem te montre nou kòman poun te asezone li nou te wèm te sam te mete yo te vrèman senp lan men kòman li sòs la kite bouyi a men kòman kite bouyi vyann nan men kòman ke li te ye e kisa nou pral mete nou pral bezwen pèsli nou pral bezwen piman menm menm si vyann nan fon ti pike tou piti map mete plis piman nap bezwen zonyon vyolèt e piman rouj epi map mete yon ti dlo pikliz Pa dim ke nou pa konn fè pikliz paske m te montre nou deja ok nou met yon ti asid pikliz la ladann epi nou mikse li ansanm avèk sòs la pou m ka al mete l sou griyo a pou l kapab pou l pa dry ok mezanmi m ap vide l sou griyo a e sou pa janm di sa janm te di talè a sou pa vle fè l konsa ou gen dwa manje l dry. Epi men ni, fè gwo griyo sa a. Si nou pa yo, ou mete l sou tab, tout moun nan ap anvi manje. Paske lè w bay griyo a djay konsa ou fin fri l ou jis bay li, li pa pi enteresan. Moun ki fè òdè a, se konsa ke li te vle l, se konsa l te mande l. E m konnen l ap kontan. E nou menm tou, fèt ke nou pral fè lakay nou an, si se nan maryaj, batèm, kominyon, anivèsè, nou fè yon griyo konsa met sou tab, tout moun ap anvi an manje. Epi w jwenn li avèk yon bon bannann fri oubyen yon diri avèk djondjon, oubyen yon diri jòn avèk an pwa wouj, yon salad bètrav, ou jwenn yon bon griyo konsa. Hoo, se koupe dwèt. Regardez mes amours! Si nou wè ke m te. Travay mwen te fè a li te bon plis like kòmante nou pa vle kòmante share epi envite zanmi nou avèk fanmi nou abòne avèk chanèl youtube mwen an pou m kapab aprann nou plis bagay toujou a chak fwa ke nou like videyo yo nou ankouraje mwen lè nou share li menm ooh m renmen sa nèt anyway mes amours m konnen nap kontan. Subscribe please a la prochèn.